Frè m ak sè m yo, jodi a mwen vin pale avè nou de yon sijè trè enpòtan. Mwen vle fè nou konnen chak fwa apre ke nou fin gen zanj yo bay rapò de sa k ap pase sou tè a, anj gadyen w pèsonèlman bay rapò de ou menm 2 bagay toujou rive, moun ki te obeyisan nan ane a, ya va resevwa benediksyon, moun ki te dezobedyan yo, yo va resevwa sa yo merite, pou m pa di, malediksyon, sa vle di bagay k ap pase mal pou yo. Anvan mwen devlope sijè sa a, mwen vle salye frè m ak sè m yo k ann Ayiti, kèlkelanswa nan kwen Ayiti a yo ke y ap viv. ke y ap viv nan Pòtoprens ke nou konnen ki di anpil, ke y ap viv nan Kwadèboukè yon lòt kote ki di anpil, avèk bandi k ap sakaje peyi a nan tout kwen, nan tout depatman, ke se Jakmèl, ke se Okay, ke se Okap, ke se nan Nòdwès lan, kèlkelanswa kote yo ye ann Ayiti, nan tout kwen, nan Fòlibète, nan Mirbalè, nou salye ou Leyogàn, moun Leyogàn, lontan m chonje, se pran machin mwen kouri al Leyogàn, epi m retounen, e ke mwen salye nou! M salye ayisyen kap viv nan peyi etranje nan Turkey nou konnen nou pa konnen si nou gen viktim la paske ayiti nan tout kwen ayisyen nan tout kwen ke yo se sendomeng e ke yo chili kelkanswa kote yo ye an frans e ke yon lè na fon retrouvay Pou nou tout ka retounen avèk Ayiti lajan nan pòch, fè peyi a bèl. Ebyen ann al devlope sijè sa. Chak ane, apre Angelik rapò a, alelouya, zanj yo fin bay rapò. e ane sa nou konnen rapò a te fèt le 15 fevriye, gen yon peryòd ke Bondye kòmanse lage benediksyon e yon peryòd kote l kòmanse bay jijman. E peryòd la, ane sa, pran papye ekri l, se 15 fevriye a 8 mas. Men semèn pwochèn sa, ki pral antre an m vle pou nou mete nan tèt nou, rale plim nou, gen yon seri de aktivite ki pral kòmanse fèt nan atmosfè a. Nan va ouvè zye nou lè nou rive 21 fevriye, 21 fevriye. 21 fevriye ap 30 chebat. nan onzyèm mwa a nan kalandriye Bondye a. Ebyen, chak tan w rive nan dènye jou nan kalandriye Bondye a, se lè sa a espri ki te la a, l ap pake, l ap fè pakèt li pou li ale, e l va retounen nan lòt ane, nan ane pwochèn nan. Ou ka leve le 21 ou santi ke gon seri de bagay pou ranje nan lavi ou. Ebyen se konsa, e espri Shebat la, li pap janm vle kite si ke li pa ranje tout bagay pou lòt espri ak pral antre an. Tande m byen, Ayisyen mwen vle montre nou seri de bagay. Pou ki rezon Bondye fè 12 mwa, li pa fè 13, li pa fè 14, li pa fè 20? Genyen yon bagay mistik nan sa. Lò rive nan 11 yèm mwa, 11 yèm mwa pral fini, yon bagay mistik, e mwen di kon sa espri ki nan atmosfè, nan 11 yèm mwa l pral kite. e dènye jou a poul kite a se la feb e e fev e 21 fevriye e espri sa ka fòse w pou chanje yon seri de bagay pou prepare yon seri de bagay pou di a gon seri de bagay m pa renmen jan yo ye a ou ka leve maten ou wè ou ou se ide ou vle ou vle pwòpte kay. Ou vle fikse bil ou, ou vle peye bil ou, ou gen yon seri de bagay ke w pa vle kite nan dezòd ankò. Se sa k toujou pase depi se dènye jou nan mwa ki nan kalandriye Bondye a. Epi ou pral tonbe nan 22 fevriye. 22 fevriye se kote yo di w konsa, se lè e gad yo, gadyen yo ap chanje. Yon lòt espri pa la ankò, yon espri nouvo antre. E espri nouvo sa, yo rele l Eda, l ap antre 22 fevriye. E 22 fevriye ki sa nou wè, se yon espri ke yo rele, se yon espri ki klotire ane a pou Bondye. E se yon espri ki lap antre nan tèt ou se lè sa ou anvi fè yon seri de pwojè. Gen moun se biznis yo vle pou yal ouvè. Gen moun ki vle fè yon seri de aksyon. Ou ap santi sa. Men, m pral di nou konsa.

yon rèn ke Bondye te favorize, te resevwa jistis li kont yon enemi ke yo rele Haman. Mwen pral espliko, nou tout nou gen yon moun konsa nan vi nou. Se sak fe, mesaj la di, yon mechan Ale. Bondye pral ka tiye mechan an pou ou, ka fè l disparèt nan vi ou, ka fè yon fason Bondye ap pral itilize kèlkelanswa e, e, e zam li vle itilize pou l retire moun nan. E sa rive nan lavi pèsonèl nou, Sa rive nan kelkelanswa peyi an. E se yon bagay ki teste deja. Pa sipri, pèp ayisyen, si w tande nan peryòd 15 fevriye a 8 mas, gen yon vye politisyen oubyen yon vye bandi mouri. 15 fevriye 8 mas kou wè si pèp ayi si moun ki nan gouvènman vle fè bagay dwat y ap tande m bondye ba w pouvwa pou tiye pi gwo bandi an ant 15 fevriye a 8 mas si w pa gentan fè sa chans la pase paske l ap fè w erè kanmenm sa ki te rive le 22, le 23, le 24, Esther te fè yon sa nou rele yon jèn 3 jou. E lè l ap sòti nan jèn nan, l envite enmi l lan. Se pa lè pou ou sòt pèp ayisyen, se pou toujou ap idantifye moun ki kont ou. Sa espri a ap revele w. Li di w moun sa a kont ou, moun sa a jalou de ou, pa trust moun sa a, ou ou te mèt tande le contraire. Sa espri nan ou a, sa anj gadyen nan ou a. Anj son espri ke li. Li di w pa pa fè moun sa a konfyans, pa fè moun sa a konfyans, it is e lap lap pou echèk ou si w fè moun sa a konfyans. Ebyen, apre Estè te fin idantifye moun ki te kont li an, moun ki te vle tiye pèp Izrayèl la, Ayisyen ou pap janm ka evolye, si ou pa konnen ke se pèp Izrayèl la ou ye, lè w di ou se kretyen, sa vle di ou soti nan zantray Ebraham, e tout eritaj sa yo se pou ou ke yo ye. Si w vle, ou ka fè yon eksperyans ansanm avè m. Si ou gen sante pou sa, fè 3 jou jèn, le 22, le 23, le 24. And then le 25 w ap gen delivrans. Evènman sa yo, tout dat ki nan Bib lan, li la pou ansèyman nou. Bondye di. Yo pa la pa aza. Pou ki rezon bib lan pa di ke jou sa tap tonbe yon lot lè. Sil dou li tonbe tel lè se ke gon espri nan atmosfè a. Ki di konsa lè w wè eda antre eda pa vin pou jwe eda vin pou l tue. Edard di konsa, e ke se klotire l vin klotire tout bagay ki payès, li p ap kite yo antre nan lòt ane nan kalandriye Bondye a. So, pèp ayisyen, ou vle delivre Ayiti, se mande Bondye, pandan 15 fevriye a 8 mas, pou l tiye pi gwo bandi pou ou. e Bondye pral egzose priyè w e l pral fè sa rive. Li rive nan tout nasyon. Moun ki kont ou nan vi w, se lè sa w fè yon jèn pou yo. Ou fè yon jèn pou yo. Estè te lonmen nan jèn nan, li lonmen non Haman. E li di, se nèg sa a menm ki kont mwen. E ke Bondye bay Esther favè avèk wa a, e ke wa a te pèmèt ke yo te egzekite moun sa a pou Esther. Ebyen, Bondye li menm ki wa dè wa, senyè dè senyè, w ava di Bondye li menm kiyès pou l retire nan sen w. E! Haman nan gen dwa tout jan de moun ki nan sen ou. Son djab, son espri ke liye Bondye son espri. E djab son espri. La vek tout move zanj yo, avek tout move espri yo, ya pa antre tet. Yo antre tet moun ki nan fanmi ou. Yo antre tèt zanmi w. Yo antre tèt tout moun ki pwòch ou. Misyon yo, se pou yo dejwe w. Se pou yo kraze dèyè w. Ebyen ou menm pa prepare pou yo non. Si w pa prepare pou yo w ap toujou yon viktim. Se sa k rive pèp ayisyen ki fè w Ayiti pa ka evolye. Ayiti toujou antre nan sen moun ki kont yo. Peyi k ap esplwate yo. Yo pa fè bagay pou tèt pa yo, yo pa kwè nan Bondye ki pou ba yo delivrans. Men sa m pral di nou, Nan sezon sa a, wa va chwazi. Kwè mwen di w, senk jou, 21, 22, 23, 24, 25. Men, 25 fevriye, se yon jou ke zye w pral klè. Kote w wè mechan ki te nan san w, nan sen w lan ale. ke se swa nan peyi an, ou kòmanse gen laviktwa sou li. E lè nou kòmanse antre nan eda, nou pral chonje, make sa map di nou an, mas, si mas, 7 mas, a 8 mas, 3 jou sa yo. 6 mas, se jou ke kote yon moun te gen yon konplo sou ou. E konplo sa a Bondye pral revele ba ou. Kote ke ou menm ou ka jwenn revanj ou sou moun sa a ki ta pèsekite ou lan. Gen moun kap tandem la li ka leve simas lale nan travay ou di mwen son ti aktivite epil mande kote entèl ou di a bòs la fa revoke misye li pa la ankò ou di mwen son tande pandan nèg sa tap vin travay gon li fon aksidan lale anpil zen pral pete. E kisa simas ye? Se trèzyèm jou nan mwa Edar lan. Yon jou ke yo te prepare pou yal detwi pèp Izrayèl la, e pèp Izrayèl la jwenn viktwa, se yo menm ki detwi. enmi yo. E nou wè lè Bondye t ap bay delivrans, li delivre pèp Izrayèl la nan yon fason kote se pa Eman senpleman ke li te tiye, li tiye even 10 pitit ke misye te genyen. ke li te genyen. Sa vle di ke jenerasyon sa a, ou konprann, pa p janm leve kont pèp Izrayèl la ankò. E le 14, Eda, ki pral e setyèm jou nan mwad mas lan, mas 7, nap e se yon jou de selebrasyon ke li ye, Mars 8 se yon dezyèm jou de selebrasyon an Izrayèl, yo rele fèt sa Purim, kote e ou wè pèp Izrayèl la kote yo degize, yap fete madigra pa yo, e ke yo di e ke e ke lamayòt la pa fè yo pè ankò. Alelouya! Nou pran nou wè yo degize nan lari. Se de jou sa yo pran pou y ap bay moun kado. E ke kado ke yo plis bay, yo fè yon boukè de fwi. Yo pote bay vwazen an. Ou pran bèl bagay. Le mas, e mas 7 e 8. Frè m avèk sè m yo. M pral di w pran yon ti plim pou ekri pasaj sa yo paske m pa pèdi tan paske m vle fè yon konvèsasyon avè w. Tout sa m sot pale avè w yo, yo nan liv Estè. Si w pran nan Estè, ou ka li chapit 3 vèsè 13

ke w ka li ou menm. Ou ka repase videyo a pou w ka pran e referans sa yo. E ke si w vle konnen tou ke se yon tan de malediksyon ke Bondye pral tiye. Amann pou ou, ou ka li Ezekyèl 32 tou vèsè 17 a 21. Amann, kwè m ka di w li ka yon moun ki pwòch ou, li ka yon moun ki nan gouvènman, li ka wo plase nan gouvènman, kèlkilanswa pozisyon l, e ke Bondye di delivrans. E evènman sa, frè m avèk sè m yo, Se pa Ayiti senpleman l ap rive. Ozetazini, nou gen dwa leve between antre le 15 fevriye a 8 mas, nou tande gen yon gwo tèt, yon gwo chabrak ki nan gouvènman, ki nan politik, ou di mwens yon moun ki renmen fè sa k pa sa, k ap fè mal, mouri. ou di mwens gon skandal yo kenbe misye ou byen si son fi li ye yo kenbel epi yo retirel nan sen peyi a lap rive nan tout peyi dan le mond e e ane sa komanse fè eksperyans lan chak tan nou rive map ba nou dat lan e ke pou nou konnen ke nan peryòd sa a, e ke Apot lan ap di an, moun sa a, se Aman ke l reprezante pou peyi a. An nou fè ti eksperyans lan. An n antre nan eksperyans espirityèl sa a, e ke ekri, tande mesaj la ankò, pase l bay zanmi nou, e ke montre m ke nou renmen li. Paske m ap pote verite ba nou, pou m montre nou, chak jou ke w ap viv, se yon jou ke Bondye spirityèlman etabli pou ou pou w viv yon fason spesyal. Paske Bondye se yon Bondye dòd ke li ye. Se pa yon Bondye an dezòd. Si w ap viv sou tè a kounye a, ou pa la pa aza. Pa kite satan kap pran w pou enbesil pou fè sa k pa sa. Kouwè mwen te di nou, ou se yon espri ki nan yon kò, bòt ou pa yon kò. Ou se yon espri nan kò k ap fè yon eksperyans terès, yon esperyans sou tè a. Ou se yon espri, Bondye se yon espri. Si Bondye li menm kreye w, li rele w pitit li, sèke Bondye se papa w. E Imite papa w. Aji menm jan a Bondye, pa aji menm jan a Satan ki vle detwi w lan. Mwen beni w pou w gen fòs. Mwen beni w pou w gen kouraj, pou w obeyi Bondye, pou w ka toujou jwenn benediksyon nan vi w. Se te ti pawòl sa a mwen pote pou ou nan non Jezi. Amèn.